Ayibobo zanmim Awochènago nou salyew nan non 4 fòs kosmik yo nou salyew nan non Bondye lavi a e nou tounen ansanm avèk yon nouvo resèt ou menm nap mandew pou rann nou yon sèvis. Paske ou pap peye pou resèt yo. Ekèswa resèt ou ta bezwen genyen ou ta mande nou nou pap ezite ba ou li. Ebyen ou gen pou devwa se pataje videyo a, abone, epi like videyo a pou kapab jwenn plis videyo. Paske lè konsa wap fè kè nou bat fò tout tan ke wap pataje pou nou kapab agrandi chanèl la. Paske m bezwen chanèl la agrandi, se nou menm ki pou ede m agrandi chanèl lan. E lè konsa kèk sa e resèt ke nou mande m, map kapab ba nou l. Ebyen zanmim sou video jodi a nou pote pou ou resèt kòman pou kenbe yon vòlè kap plede antre nan lakou vin vòlè afèw. Haa zanmi pam. Pa bliye tout resèt ke wap fè yo ou sipoze mande papa legba pasaj si se lajounen ke wap fèl wap mande papa legba pasaj oubyen mèt atisole si se nan nwit wap mande mèt lanjelis pasaj oubyen mèt kafou nou se timoun 3 fwa nou se timoun simityè nou se timoun kafou nou se timoun gran bwa Pa bliye tout sa ke nap fè fò nou mande lwa opasaj, jete dlo, mande opasaj. Epi fòk ou pirifye kò w dabò. Sou chanèl echèl de la vi a nou bay resèt ni maji nwa, ni maji blan. E kelke swa sa ou ta bezwen genyen an, pa ezite mande nou li, nap kapab ede w zanmi. Lè nou travay tou, ou ta vle nou fon travay pou ou, se apre travay ou kapab vin peye. Nou pa fè sa kè nou, nou pa di nou ka fè sa nou pa ka fè zanmim. Nou menm sou chanèl la nou foure zo nan kalalou, nou chache konnen tout kote, tout bon resèt ki gen, pou nou vin pataje ansanm avèk ou. Yon fason pou pa al plede depanse kòb kay ougan. Pase gon bann ougan nan peyi a. Se vòlè yo ye, se mafya yo ye. Plede manje kòb nou pou gran mesi fè travay epi anyen pa janm mache. Ebyen jodi a la pami tout chanèl mistik yo, Echèl de lavi se youn ladann k ap pote bon resèt pou ou. Si w aplike prensip yo, e ou kapab jwenn rezilta ke ou gen bezwen an. Ebyen zanmi m ouvri zòrèy ou byen. Pran ti chèz ba ou, Pran plim ou, pran kaye ou, nou pral met koze nan men ou. Resèt nou yo pa konplike pou fè yo, men se konsa, rezilta ke w ap jwenn yo, yo vrèman, vrèman, vrèman pozitif zanmi m. Zanmi m, si son lakou ke ou genyen an premye, vòlè ap plede antre ladan li, m konnen sou chanèl la la gen anpil vòlè k ap gade mwen. Se pa fòt mwen. Bon lè pou yal tiye nou mesye, pito m bay resèt la nou gade l, na konnen gen teknik pou yo kenbe nou na sispann. Zanmi m ou prale nan raje, w ap chache yon bon kantite kaka bèf, kit li sèch. Kit li mouye, w ap achte yon bon kantite sèl gwo grenn. Epi w prale nan tout lari kote ki konnen w kapab jwenn vye grenn bagay vye ki se tenis. W ap chache 4 grenn tenis, men se 4 grenn goch pou l ye. Pa mete dwat ladan l. Apre sa, ou prale nan lakou a. Wap fouye kat tou nan kat kwen lakou a. Wè monchè, monchè, si nou fè resèt lan, nap jwenn sa nap chache a. Mwen di, nou prale. Chache yon bon kantite kaka bèf. Kit li sèch, kit li mouye, wap achte yon kantite sèl, mpa konnen si se 3 gode, si se 4 gode, mpa konnen. Epi, avèk 4 grenn tenis, mpa di sandal non souple, mwen di tenis goch. W ap fouye kat tou nan kat kwen lakou a. Wè m pran sa m pou m eksplike nou pou nou pa al fè tenten. Epi n ap mete grenn tenis yo nan chak grenn twou yo. N ap mete yon bon kantite kakabèf, n ap mete yon bon kantite sèl zanmi pa m. Haa! Djeridan. Epi kouvri l. Foule l ak pye goch ou. Epi zanmi mwen met kòb ou atè a, mete pèl ou. Gade, depi se zouti ou genyen, si w se bòs mason, mete bagay ou atè a zanmi pa m. Depi moun nan antre nan lakou a, l gen malè, l leve yon bagay pou l ale, l ap kole. Li pap wè kote pou l pase. E sa k fè m di w pa mete grenn tenis dwat ladan l. Haa se bagay nou wè lè nou mete bagay dwat e gòch nan pye nou kòman sa kòman sa diferan m kwè nou gran timoun nou ka konprann sa m vle di a ebyen zanmi m si w aletranje w ap fè l an Ayiti fòk ou gon moun ki pou responsab ki pou al met moun sa deyò pou ou se pa sa w ap fè mò paske moun sa pretann nan l p ap ka soti deyò grangou ka touye li eksetera. Lè ke pou mete vòlè sa deyò wap antre si se la polis wap fè pran ni sa se pral volonte paw men grenn sèy sa map mande nou pa metel deyò konsa paske si nou metel deyò konsa lap vin fou ebyen pou mete vòlè sa deyò ou gen pou ale nan 4 kwen yo wap pran tèt vòlè sa wap frapel 3 fwa nan 4 kwen yo epi pou metel deyò si wap pran kòb nan menn sa se pral rete avèk ou menm. Men premye grenn bagay pou fè, se frape tèt li nan kat kwen yo. Epi apre sa, mete l deyò. Ebyen zanmi m, resèt la, se la ke l fini. Si w te renmen resèt la, pataje, kòmante, epi di ki resèt ou ta renmen pou nou lage pou ou zanmi m. Kèlkeswa resèt ke w ta renmen pou nou lage pou ou a, n ap lage l. Dakò zanmi m. Bondye lavi a avè w.